Medianeuf Haïti, la ou l'information pran vi, ou les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre chère Haïti.
Bonjou bonswa tout moun, jodi a se jedi 2 me 2024 la, byenvini nan jounal kreyòl sa a men prensipal enfòmasyon k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti.

Plan daksyon 100 premye jou li sou kesyon ensekirite ak lòt pwoblèm k ap sakaje peyi Dayiti, daprè Leslie Voltaire. Òganizasyon politik Fanmi Lavalas gen gwo difikilte pou li dijere anons yon majorite 4 manb nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki te dezinye Edgar Leblanc Fils kòm prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an epi pwopoze Fritz Belizaire kòm Premye Minis. Direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo, Pierre Espérance, denonse 4 sektè nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an li di ki bay akò 3 avril la yon koudeta. Ansyen senatè Youri Latortue mande manb Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an fè bak sou pwosesis dezinyasyon Premye Minis Tranzisyon an. Plizyè zam ak minisyon ki detounen nan peyi Kolonbi ta vann ak gang ak zam nan peyi Dayiti, dapre prezidan Kolonbi an, Gustavo Petro, nan yon entèvyou li bay jounal espanyòl Efe. Lapolis Nasyonal Dayiti di li retabli pasaj ki mennen nan tèminal petwolye Varreux an. L ap reprann divès operasyon li yo apati jedi 2 me 2024 la. Se tit sa yo ak divès lòt nou pral devlope pou ou nan devlòpman jounal k ap vini an. Rete branche. Byenvini nan devlòpman jounal Kreyòl sa a jan nou tap di nan tit yo fason gwoup majorite konsèy prezidansyèl tranzisyon an prezante Fritz Belizaire kòm premye minis tranzisyon an depaman ak akò konseye yo siyen sou kesyon sila a daprè Leslie Voltaire ki reprezante Fanmi Lavalas nan konsèy prezidansyèl tranzisyon an konseye a ki raple sa ki prevwa nan akò a sou chwa premye minis la fè konnen Konsèy la deja ekri diferan sektè ki vle pwopoze yon moun pou pòs la epi monte yon komisyon pou analize pyès enterese yo. Ann koute Lesly Voltaire k ap pote plis detay pou nou. Ce n'était pas prévu dans l'accord qu'on avait signé. On avait demandé pour le choix du Premier ministre que

ki devrait être choisi par le Conseil. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ap kominike anvan lontan plan daksyon 100 premye jou li sou kesyon ensekirite ak lòt pwoblèm k ap sakaje peyi Dayiti, daprè Leslie Voltaire. Reprezantan Fanmi Lavalas la nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an fè konnen deja genyen plan daksyon ki koumanse poze pou abòde pwoblèm ensekirite a. Ann koute Leslie Voltaire k ap pote plis detay pou nou. Nou siyen on akò e akò la di ke chak sektè fò yo voye on pèsonalite, fò yo voye on moun ki entèg, ki non patizan pou ke nou kapab analize. Donk nou tap tann antre 9 e 15 premye ou premyè minis, nou fè de efò, nou ekri de lèt a sektè yo, yo menm yap prepare tèt yo, gen moun ki deja voye, gen anpil moun kap fè lòbi pou yo ka premye minis, E bruskeman nou jwenn ke gen 4 pati ki di bon men prezidan nou, men premye minis nou. Yo ta ka di tou men minis dè finans nou, men minis jistis nou, men minis etèl etèl, men gouvèneman nou. Se pa sa lide. Lide se ke nou lan yon sitiyasyon difisil kote nou gen tout sektè yo ki ta renmen patisipe lan rezoud kriz kote nou ladan an. E nou pa t atann nou ke t ap genyen yon moun ke yo di menm moun ke nou ke nou vini an e talè yo pral di w menm minis dè finans lan, menm minis du plan an, menm minis jistis la e ke nou nou a nou kat nou ka rezoud pwoblèm nou sou kesyon sekirite a e nou espere ke n ap jwenn yon premye minis ki gen anpil kouraj, anpil konesans, anpil sansibilite popilè pou ede nou rezoud pwoblèm nan e avèk premye minis lan pou nou chwazi yon minis de la jistis ki pral chèf sekirite a.

sou kestyon de konferans nasyonal, sou kestyon de refòm konstitisyonèl e sou kestyon elektoral lè nou gen sekirite a. Se te reprezantan pati politik Fanmi Lavalas la nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, Leslie Voltaire. Toujou nan menm chapit politik la, direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo, Pierre Espérance, denonse 4 sektè nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an li di, ki bay akò 3 avril la yon koudeta. Defansè dwa moun nan kritike konpòtman 4 manb konsèy la, li di, ki antann yo nan lannwit lendi pou louvri madi pou chwazi yon prezidan ak yon premye minis, yon demach ki pa enskri nan akò a. Pierre Espérance mande 2 manb obsèvatè yo bay popilasyon an rapò sou sak pase a. Ann koute direktè egzekitif Rezo Nasyonal kap Defann Dwa Moun yo Pierre Espérance. k ap pote plis detay pou nou. Nan nwit lendi 29 pou rive 30 avril 2024 la, genyen 4 sektè e 4 manm konsèy la ki bay yon kou deta a akò a, kote ke y al siyen yon lòt akò, yo di yo fòme yon majorite e yo tou chwazi prezidan yo e premye minis yo, e lè yo rive jounen jodi a yo te anonse eleksyon gen fason pou eleksyon an te fèt, Enben, yo pa menm fè eleksyon, yo di yo gon majorite, men moun ki premye minis avèk moun ki prezidan. Sa vle di, ni lòt twa sektè yo, tankou Montana, sektè prive, Fanmi Lavalas, e yo pa gen plas yo nan konsèy la. Yo mete yo deyò, yo pa gen okenn dwa. Menm jan an tou, obsèvatè yo, n ap entèpele yo. Kòm yo se obsèvatè, n ap tann yo fè rapò sòti pou di ki sa yo te osève. Èske Konsèy la respekte akò a? Èske, selon akò a, jan yo te di ki ap fè eleksyon yo, yo fè li? Donk, kòm nou te ap te toujou ap kesyone wòl obsèvatè yo, se nan kafou sa a n ap tann e de sektè ki voye de, yo chak voye yon obsèvatè, n ap tann yo pou nou, n ap tann rapò yo, nou espere ke rapò sa a, e paske se obsèvatè yo ye, rapò sa a p ap tann e 20, p ap tann plis ke 48 è pou l sòti. E nou, sa ki, sa 4 sektè sa yo fè a, se endesan, son dap piyank ke yo vle fè nan leta pou yo kapab sèvi enterè pèsonèl yo. Se yon wont pou montre w kijan moun, anpil moun kap fè politik an Ayiti jan yo endesan. On peyi pakab tann. yon peyi k ap soufri, yo rive jwenn yon akò politik, deja nan premyè gran desizyon y ap fè, ou jwenn 4 moun ki fè yon koudeta sou yon akò ke yo siyen. E sa a li inakseptab, se revòltan e lòt sektè yo ki nan akò a, yo pa kapab al. jwi privilè ki gen lan leta pou yal kosyone deriv sa e menm lè on prezidan sòti on gwoup moun sòti nan eleksyon on pati politik sòti nan eleksyon pa kapab osi fasil konsa pou yo chwazi on premye minis. Se vre, mwen te toujou trè septik, RNDDH te toujou trè septik pa rapò avèk yon konsèy ki konpoze de 7 moun k ap vote. Menm nan konsèy kominal yo ki gen 3 moun pa gen oken pa gen anpil anje wè yo pa ka antann yo. Vwa ou mete 7 moun osomè leta alòske lan 7 moun sa yo gen 3 ladan yo ki patisipe nan piye peyi a, nan e mete gang kanpe e nan fè alyans avèk gang. E vrèman, sa a li ekstrèmman grav e sosyete a pa kapab kosyone yon deriv konsa. E se vre, nan akò a. Le fèt ke genyen e 7 moun, 7 moun ki gen dwa vòt, nenpòt ladan yo ta kapab prezidan. Il sifi ke yo degaje yon majorite. Pa gen oken pwoblèm. Men, yo pa kapab al siyen yon lòt akò pou mete lòt sektè yo akote. Kounyela se yo menm ki kapab deside tout lòt bagay. Sa vle di, s on gwoup mafya ki pran, ki fè dap-piyank, s on gwoup moun, kat sektè sa yo fè dap-piyank sou Leta konsa pou yo kontinye piye, pou yo mete resous Leta o sèvis yo, epi pou kontinye enpinite a avèk gangsterizasyon peyi a. Se te direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap defann dwa moun yo, Pierre Espérance. Ansyen senatè Youri Latortue mande manb konsèy prezidansyèl tranzisyon an fè bak sou pwosesis dezinyasyon premye minis tranzisyon an. Dirijan pati politik Ayiti an Aksyon an raple se dosye 15 kandida konsèy la tap genyen pou analize anvan yo nonmen yon premye minis. Ann koute ansyen senatè Youri Latortue kap pote plis detay pou nou. Konsèy prezidansyèl la yo fon flay. Yon gwo majorite yo te dwe chita fè eleksyon pou yo eli Edgar. Edgar Leblanc se yon ansyen senatè, se yon nèg onèt ke m kwè ki rive la a. Se yonn nan premye nèg politik ki rive alatèt yon peyi. Mwen m pa gen anyen kont Edgar Leblanc e Edgar Leblanc se te yon bon kandida. Donk, se te yon bon prezidan konsèy. Men afè ke nèg yo tou di yo dezinye yon premye minis, E ke majorite a li menm se konsa l fè li pa bon. Li pa bon non. Atik la lwa e pa sa yo di e mwen menm e nan konpwomi m ye wi. A wè. E nan majorite sa m ye wi. Men l pa bon. Yè nou fè reyinyon mwen di yo pa bon. Retire bagay sa. Lanse envitasyon pou ke yo chwazi yon premye minis. Prezidan m pa gen pwoblèm paske la majorite etè la. Se sèlman se dan la fòm majorite a pa ka fè l. Pou ki sa? Paske pou prezidan an yo pa t mande. pou vin depoze pyès yo mande pou eli yonn nan moun 7 yo alò ke eh sèk makò a alò ke premye minis la li mande pou depoze de dosye pa depase 15 pou yo gade eske dosye yo konfòm lè dosye yo fin konfòm kounye a pou yo bay majorite a vote l donk yon nèg te gen dwa gen yon dosye l pa menm rive devan majorite a non paske l pa t ranpli kritè donk jodi a mesye an nou fè bagay yo byen se Se de se bagay sa pa diskite bagay sa son bagay la dènyè minit mwen menm se apre m konnen bagay sa yo pa diskite nan konpwomi a se pa sa nou te konnen nou pap kite l eksploze mwen menm mwen konprann ke montana lavalas sektè prive m konprann ke yo ka yo ka pa renmen sa k pase men n ap di yo resezi yo paske konsèy la se pou yo ok konsèy la se pou yo mwen menm mwen vle pote yon kout men nan sa k ap fèt la men benevòlman erè sa a. Nou ka konsidere se yon premye fo pa, il fo ke yo korije yo, ya fè anpil fo pa, fò yo korije yo, fò yo kenbe pou yo fè 2 zan pou yo fè eleksyon yo. Men sak fèt la, se yon volonte de sèten lidè pou yo pran tout pouvwa a, pou yo kenbe l, pou yo prepare eleksyon yo pou yo al nan eleksyon. L pa bon. Retire kesyon Bélizaire a, relanse. Enskripsyon yo, kite moun yo vini, gade dosye yo, dosye ki bon yo, voye yo devan konsèy la, e konsèy la chwazi. E menm si konsèy la rive, li gen majorite, fè yon konsansis. Paske, pa bliye non, ekilib la pèmèt ke Ayiti bon. Paske jodi a, pèp la pa bezwen tèlman. konnen ki lò pèy ki nan konsèy li bezwen jwenn sekirite dyaspora a bezwen rantre nan peyi a li bezwen avyon retounen li bezwen vin nan ti fwa li li bezwen al wè fèm la tout esal bezwen donk an nou mwen map lanse yon konsèy ni Montana ni lavalas ann fè yon poze ann rechita ann relanse enskripsyon yo e ann ale selon la lwa selon règ yo se sa kap fè ke nou pa gen pwoblèm. Se te ansyen senatè Youri Latortue. Toujou nan menm chapit politik la, òganizasyon politik Fanmi Lavalas gen gwo difikilte pou li dijere anons yon majorite 4 manb nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki dezinye Edgar Leblanc Fils kòm prezidan Konsèy Tranzisyon an epi pwopoze Fritz Belizaire kòm Premye Minis. Alòske lespwa. Pou genyen yon tranzisyon òdone epi pasifik ki te koumanse ap boujonnen, pati politik ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide lan denonse yon maskarad ki te òganize nan pèspektiv pou li garanti pouvwa phtk ak alye li yo. Nan yon nòt li pibliye mèkredi premye me 2024 la, pati politik Fanmi Lavalas di li regrèt yon seri mannèv politik anba chal ki vize pwolonje tradisyon koripsyon ak neglijans ki kenbe peyi a nan plis lamizè. Malerezman, maskarad ki te fèt 30 avril 2024 la nan Konsèy Prezidansyèl la, Malerezman, maskarad ki te fèt 30 avril 2024 la nan Konsèy Prezidansyèl la, se yon konspirasyon ki vize garanti pouvwa phtk a epi alye li yo pandan peryòd tranzisyon an, menm jan l ap kontinye tradisyon koripsyon an, daprè pati politik Fanmi Lavalas. Biwo Suivi Akò Montana denonse kont mal taye yon kowalisyon 4 sektè anndan konsèy prezidansyèl la konplote sou do popilasyon an nan mitan lannwit lendi pou rive madi 30 avril 2024 la. 4 sektè sa yo, Kolektif 30 Janvye, Ede Rèd, Konpwomi Istorik, Pitit Desalin ak Akò 21 Desanm nan deside vyole akò piblik 3 avril yo te siyen an ak tout pwojè dekrè sou kreyasyon syon, òganizasyon ak fonksyònman Konsèy la lè yo nonmen pou kont yo san chèche konsensis ki se premye demach ki dwe fèt la, san aksepte prensip vòt, kidonk san eleksyon, yo nonmen yon kowòdonatè Konsèy la, yon Premye Minis ak tout gouvènman an, san respekte mekanis patisipatif yo te siyen an. Koalisyon 4 sektè sa yo enskri tèt yo nan menm demach vyolasyon akò ki kontinye ap. fè politik san etik nan trayizon angajman yo pran piblikman nan akò 3 avril la. Fòs mafya politik ak ekonomik yo deside fòk yo pran kontwòl konsèy prezidansyèl la ak gouvènman an pou yo ka kontinye kontwole leta peze souse a, tout sa nan objektif pou mafreze pouvwa tranzisyon an epi fè l tounen yon pataj gato ak privilèj nan pwofi klan politik ak ekonomik tradisyonèl ki trennen peyi a nan kawo li ye jounen jodi a. Akò Montana, pandan l ap envite aktè ki pran move wout la, resezi yo, antre nan konsètasyon pou l pran tèt frèt desizyon ki nan enterè peyi a, Akò Montana bay popilasyon ayisyèn nan garanti li p ap sèvi kosyon pou pwojè mafya nan sektè ekonomik ak politik ki mete l kote l ye jounen jodi a e ki vle kontinye kenbe privilèj nan leta, kontinye move pratik koripsyon, kontrebann, antre bato nan pwovens pou pa peye taks, n ap fè tout moun sonje se pratik koripsyon ak enpinite nan sistèm nan ki anjandre ensekirite a epi pèmèt li rive nan nivo envivab n ap viv jounen jodi a. Akò Montana pa nan pike devan, men Akò Montana p ap fè bak nan batay li pou soti peyi a nan kawo li twouve l depi kèk tan an, Byen vit, l ap enfòme popilasyon an sou desizyon ki soti apre konsètasyon yo. Akò Montana di li rete angaje pou jwenn yon solisyon konsansyèl nan kriz k ap boulvèse peyi a, men li p ap kosyone okenn brigandaj. Se te yon nòt pou laprès, biwo suivi Akò Montana, tout moun konnen sou non Akò Montana. Nan chapit ensekirite, plizyè zam ak minisyon ki te detounen nan peyi Kolonbi ta vann ak gang ak zam nan peyi Dayiti, dapre prezidan Kolonbyen an, Gustavo Petro, nan yon entèvyou li bay jounal espanyòl Efe. Chèf leta peyi Kolonbi a fè deklarasyon sila a madi 30 avril 2024 la, li pale sou konsekans koripsyon an genyen nan mitan fòs polis lan ak lame nan peyi Kolonbi. Sèlman pami minisyon kalib 100 5 pwen 56 milimèt, gen plis pase yon milyon ki pèdi, pami minisyon yo genyen misil, grenad elatriye. Sèl mannyè pou eksplike sa, se paske gen yon rezo ki egziste depi byen lontan nan lame peyi Kolonbi an, yon rezo ki entegre fòs polis lan ak lame an ki dedye nan gwo komès zam ak minisyon. Rezo sa a itilize zam ilegal nan leta Kolonbi Rezo sa a itilize zam legal nan leta Kolonbi pou li menm se gwoup ame nan peyi Kolonbi an ki achte zam sa yo pwobableman zam sa yo al alimante konfli nan peyi etranje menm jan nan yon peyi ki tou pre nou tankou Ayiti peyi sa a twouve li a 7 èd tan si yo itilize yon bato rapid depi baz Guaira daprè deklarasyon prezidan Kolonbi an Gustavo Petro. Lapolis Nasyonal Dayiti di li retabli pasaj a ki mennen nan tèminal petwolye Varreux an l ap reprann nan divès operasyon li yo apati jedi 2 me 2024 la. Gen plizyè blende lapolis ki twouve li devan tèminal la, yo louvri pasaj la epi yo ta dwe kenbe pozisyon yo daprè divès enfòmasyon jounal Le Nouvelliste rapòte. Daprè divès enfòmasyon jounal Le Nouvelliste di li jwenn nan men yon sous li ka fè konfyans, Deblokaj sa fèt 12 jou aprè bandi ak zam te bloke vwa daksè nan tèminal sa, menm jan sa fèt sou wout Pis, Stasyon Gonayiv ak Pon Chansrèl. Nan chapit edikasyon, 2 estrikti eskolè ki nan depatman Lwès la pap patisipe nan egzamen ofisyèl yo nan menm dat ak lòt depatman yo, daprè direktè depatmantal Lwès edikasyon an, Etienne Frantz Louisseul. Gen plis pase 400 lekòl ki poko kapab fonksyone nan 2 estrikti sa yo akòz vyolans gang ak zam yo enstore nan zòn sa yo, daprè Etienne Frantz Louisseul ki swete lòd ak sekirite retabli pou aktivite lekòl yo kapab reprann nan tout depatman Lwès la. Direktè depatmantal Lwès edikasyon an ki t ap pale nan mikwo laprès, madi 30 avril 2024, anonse yo pral akonpanye lekòl ki poko kapab fonksyone yo. Plizyè pati ak regwoupman politik, tankou Jèn Pansè Ayiti pou Devlòpman, eksprime enkyetid yo devan degradasyon sistèm edikatif ayisyen an, espesyalman nan depatman Lwès la. Berthony Noël, youn nan responsab estrikti politik sila yo, mande otorite an plas yo adopte bon jan mezi prese prese pou fè enstitisyon eskolè yo rekoumanse fonksyone kòm sa dwa nan peyi an. Pwofesè Noël Berthony raple otorite yo obligasyon yo genyen pou fè dwa edikasyon an ak dwa pou timoun yo ale lekòl respekte.

ki te pran lapawòl apre odisyon an eksprime satisfaksyon yo sou fason odisyon an te dewoule a. Mèt Gustin ak Fatal pwomèt kliyan yo a ap toujou rete disponib yon fwa lajistis konvoke li ankò. Ann koute deklarasyon mèt Gustin Joly ak Jean Bonald Fatal pou plis detay. Li te akonpanye yon anplwaye nan Sena de la Repiblik e non l te endekse nan kesyon veyikil Sena a. Li se Occelan. Romial, nan kad dosye dè veyikil, antanke responsab lojistik, se a bon dwa jij denstriksyon an, apre yon rapò ULCC te pwodui, non misye te endekse nan rapò a. Moman an te vini pou ke jij denstriksyon an, asavwa majistra Bellam, te envite misye pou l te konnen de kwa il saji, pa rapò avèk non l ki site dè machin Li te responsab antan ke moun kap jere enstitisyon an pou yo te di efektivman kote machin sa yo ye. Efektivman li bay de repons satisfezant pou l di men kote machin yo ye, li pa gen anyen pou wè avèk de machin ki nan men l. Machin yo rete, genyen ki, gen de senatè ki te gentan remèt machin yo, gen de veyikil ki toujou nan men de senatè men se de veyikil ki an pàn yo ye men o moman opòten, Gen wout pou machin sa yo rantre nan Pòtoprens, y ap vini nan Pòtoprens nenpòt lè. Nou gen yon kliyan ki se Occelan Romuald, nou menm nou asiste li e misyon nou fini la. Kliyan nou pa gen anyen pou l wè ladan l ke jij lan li menm l ap fè travay li e nou ankouraje jij lan fè travay li. Kliyan nou an pa gen anyen pou l wè ni de prè ni de lwen, menm de trè trè lwen, nenpòt ki lè jij la vle,

Plan daksyon 100 premye jou li sou kesyon ensekirite ak lòt pwoblèm k ap sakaje peyi Dayiti, dapre Leslie Voltaire. Òganizasyon politik Fanmi Lavalas gen gwo difikilte pou li dijere anons yon majorite 4 manb nan Konsèy prezidansyèl tranzisyon ki te dezinye Edgar Leblanc Fils kòm prezidan Konsèy prezidansyèl tranzisyon an epi pwopoze Fritz Belizaire kòm premye minis. Direktè egzekitif Rezo Nasyonal kap Defann Dwa Moun yo, Pierre Espérance, denonse 4 sektè nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an li di ki bay akò 3 avril la yon koudeta. Ansyen senatè Youri Latortue mande manb Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an fè bak sou pwosesis dezinyasyon Premye Minis Tranzisyon an. Plizyè zam ak minisyon ki detounen nan peyi Kolonbi ta vann ak gang ak zam nan peyi Dayiti dapre prezidan Kolonbi an, Gustavo Petro, nan yon entèvyou li bay jounal espanyòl Efe. Lapolis Nasyonal Dayiti di li retabli pasaj ki mennen nan tèminal petwolye Varreux an. L ap reprann divès operasyon li yo apati jedi 2 me 2024 la. Mèsi tout moun ki t ap koute nou nan preparasyon an, se te direktè edisyon nou Jean Jude Dugé, nan prezantasyon an ak montaj la, se te mwen menm Jean Élie Paul, nou kase randevou avèk ou pou yon lòt jou, babay tout moun.